Sil vini l pwazon chita nan salon sa la visye pap ka sot. Sa vle di zanmiw paka vin lakay ou tou?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
E si yon jou m ta tande bwit li konsa, m ap. Filew ap pwop menm.
Shit man ok de tout fason bye.
Marozo yo di marozo a li renmen lap pale de zanmi zanmi zanmi.

m pa menm alèz ansanm avè l. Olye pou m ta anndan pisin nan ap enjoy, gade kote m chita ap panse ansanm a slippers yo. Epi mawozo a tout sa w fè pou pale avè l, l ap pale de zanmi, zanmi, zanmi, zanmitay li menm ansanm a Britney. Wè zanmitay sa a, fò m kraze l kanmenm! Map pase yon pate pou m kraze. Map met tout bagay m konnen. O, mwen menm wi, mwen menm China. Enben pa fanm pou m ta ye. Map pase yon pate, map pase tout sa m konnen pou m di, pou m kraze zanmitay sa, pou m wè si m pap genyen nèg sa mwen menm. Evre? Te janm gen di vre ap pran pòz. M pa okipel m bal tan paske m wè makak la ap fè lap fè ti ap fè ti entèresan m kitel kòm li te di epou zanmitay la but map kraze zanmitay la pou mwen. Baby.
Chérie.
Sa w genyen?
M pa gen anyen non chérie. M remake depi avanyè m pa konprann ou mwen wè w tris. Mwen konnen baby m paka m paka menm jan chak jou. Yon jou tou fòk ou leve pou kal ou. Ya m konnen men ou pa ka konsa chak jou. Preske menm pale ou pa pale avè m nan kay la m pa konnen sa m fè pou m ka avè w. Epi m pa gen anyen cheri. Dayè ou konnen m a ou la cheri ok. Ou konnen m toujou la pou ou. Ok baby an pasan pa di m kòman sa te ye non. Kisa baby?
Oh ou bliye? M pa raple m kisa non. Raple m non. Lè w te di m ou t ap soti avèk madanm zanmi w lan. Ah ok.
E sa l te bezwen an? Li te bezwen chanje mèb andedan lakay li. Ou konnen mwen m s on moun yo bay anpil respè. Li jis avan l fè chwa yon mèb li te rele m pou m al wè avè l èske m renmen stil mèb sa. Ou konnen yo ban m anpil respè tou. Yo konn s on nèg eklere m ye. Se nan optik sa e mari l pa t ka prezan. Mari l te di, A, rele zanmi m nan. Kounye a, se nan optik sa l te rele m pou ke m t al rann li yon sèvis. Men, se pa yon bagay nonplis. Ou kwè sa w di m nan se yon bon bagay? Ben, ou konnen m konn ba w manti, cheri. Ya, m ka konprann ou pa konn ban m manti, men se gason nou ye. Paske nou se gason sa vle di gason toujou bay manti? Ya, menm si w wè yon bon verite men gen yon dènye manti yap ba w. E pou otan cheri l pa sa non. Si gen yon bèt ki plis bay manti se fanm li ye. E pa se gason? Ou pa wè fanm ekri a konbyen lèt fanm ekri e pa 5 lèt? E gason?
Non, tande, fanm ekri avèk 5 lèt. E satan a konbyen lèt satan ekri? A 5 lèt. Sa vle di
fanm toujou bay manti. Bon m pi fò ke gason nan bay manti. Ou serye. Ou vre manmi.
Nou tou le 2 egal. E pa vre.
Gason pa ka egal a fanm. Gason pap janm egal a fanm nan tout bagay. Sak fè sa? Ni nan pèfòman.
Banm di w. Kounye a ou pral on egzanp ou janm wè yo bay fanm dirije? Ok imajine w. Poukisa Kamala pa prezidan Ozetazini? Li fasil. Fanm pa ka dirije peyi a. Konsa tou fanm ka dirije wi men fanm ki ka dirije yo minim. Ou kouche nan zen? Jodi a m pa nan pil pale avè w non. Ou sonje m te fè yon pale avè w otrefwa, m te di w m te ba w 3 jou pou w ban m kay la. M pa vin fè anpil pale avè w jodi a, Se kay la m vin mande w. Eske m te mèt vann w kay la oubyen kòman w ap achte kay la men oubyen di m sa w ap fè nan. Mezanmi madanm, ou chita la w ap pale nan tèt mwen, m ap fon ti dòmi m fatige. Mwen pòch zye m dòmi madanm. Nan ki dekou w te fèt? W ap vann mwen kay ou te gen kay? Kay la se kay papa m li ye wi. W ap kaze w ap vann mwen kay w ap vann mwen kay eske w te gen kay? Map fè debaske devan kabann nan poum dòmi tande. Pitit, mpat ka tann jodia la poum te rankontre avèw non. Depi otrefwa se tanm pa gen ki fèm pa gentan relew pou vin banm kòman sa te ye. Kòman w te wè mesye a menm pitit? Sa w te bezwen konnen la menm, dim non. Oh oh, sam te bezwen konnen? On moun voye w al rankontre avèl premye fwa, jan ti rankont sa te fèt la. Epi poko, mpa konprann kòman w te rankontre avèk mesye sa la. Ki distans nou te antre nou la? An mwen pran m kanpe ansanm avèk mesye a. Wè m kanpe ansanm avè l. M pa t ka rii al kole ansanm avè l. Men w pa t ka kite tout gran espas sa m te wè nan mitan nou an. Non, moun fèk rankontre. M pa t ka gen tan kouri sou li. Fò w fè ti kapris tou. Men pitit, di m non.
Di m kòman, kòman w te wè l menm? Kòman w wè l? Non l pa mal. Li te di sa l pa mal. Ou konn gou m. Ou konnen. Bon ti bagay. Byen galan. Byen galan.
M wè l byen kanpe. Ou konprann? A m kontan. M kontan ou te renmen wè l. Ok. M kontan sa. Li nan stil mwen. E se pou sa m renmen l. M p ap kache di w pitit.

Aprann sa pitit, di m non, kòman w te planifye sòti an menm? Ak, M te planifye l pran nimewo m paske w pa t bay nimewo m. Ou menm ki te gen pa l la, pa vre? Wi, m te gen pa l la men m pa t ka rele l. O, m bliye sa. Twòp bagay pou m jere pitit, se pa fòt mwen. Mesye o, gade Smith mesye k panse l ka. Hum, e m ap bon sou ou tande. Kòm mwen nan pisin nan la avèk mouche sa.

Janm wap byen renmen timoun sa la. Kounya kile wap fè paw la menm.
Bon se ou m ta poze kesyon sa e ou pwal kenyen l se ou pwal kenbe bebe a nan vant ou se ou m konnen kile w pwè. Humm sak pou w dim wal renmen pitit paw la janm wal renmen pitit sa. Bon imajine w pitit sa e pa menm pitit vant ou l ye. E a pitit zantray mwen li ye ou konprann mwen so gade janm renmenl imajine lè se pam nan. Daddy cool. Men pou di. Men se pa paske. Gen lontan kounya tout moun ni gason ni fanm nou tout gen menm dwa. Pavre?
Gen yon kote gen yon kote ou rive fanm nan pete kouri gason gen kran poul rete. Serye vre. Ok.
Fòm veye yo pe ui. Ap veyem nan kisa cheri. Dayè ou konnenm pou ou deja e pou ki rezon ou oblije veyem. Mayim nan soley fòm veye poul. Nga se mayim ye. Sa se ou konnen. Dayè mpa mayi cheri. Dayè mariw la pa gon moun ki fè mariw anyen ok. Ya m ta swete sa nou menm gason. Apa w di nou menm gason sa vle di tèlman nou pa bon? Ya. Bon si w di nou menm gason e mwen menm si m di nou menm fanm tou? M beny toupatou. A ou di m demaske m devan w? Demaske menm? Mwen menm menm sou kabann m achte yo di pou m demaske m devan kabann nan. Pa gen pwoblèm nan m ap demaske m. M ap demaske m.

N ap soti samdi apre midi. Bon pitit, ou konnen fwa bon bagay yo, fò di m kòman sa ap ye. Ou konnen se zanmi ou m ye, se bon baz ou m ye, m pa ta vle anyen mal rive w. Epi m ta renmen pou w gen yon bon ti mari pou w ap byen viv avè l. M ta renmen ou gen ti grenn sa nan men w. Ou wè se yon bon ti bagay ye, ou konnen m pap ba w nenpòt moun. Li di n ap soti samdi apre midi men l poko di m ki bò l ap mennen m non. An, depi wè l di w l ap soti avè w, se bon kote l ap mennen w. Epitou pitit, ou pa di m. Ou wè misye, ou pa bezwen pè Bayi Bil tande. Li poko depanse. Li fèk kòmanse, fòm wèl kòmanse bay lajan. Non ou pa bezwen enkyete cheri, se mwen menm ki ba oul, ou konnen son bon bagay map ba ou. M gentan pale avèl, m dil konsa ou menm son moun ki renmen mete lace chak semèn ou ye, ou renmen fè zong, ou renmen al nan shop tout jounen, m dil sa, m dil ou pa abiye nenpòt kòman. Epi m dil sil pa jere ou byen, li pap ka jere djaz la. M dil sa deja. M byen kontan ou gentan bal tip. Wi, m dil tout, m dil tout bagay sa yo. Ou pa bezwen pè, ou mèt ou mèt poze misye ap depanse pou ou cheri. Ebyen ok cheri antouka samdi aprè midi li di lap pase chèche men m poko konnen kòman map fè sòti la non. Fò jere bagay sa vrèman wi. Men fason ou te fè otrefwa lè w tap vin lakay mwen ou ka fè menm fason an. Son bon ti teknik li ye mwen menm m etone lè ou di. Paske yo konnen samdi se weekend Manmi la.
Oh son bagay diferan vrèman.
Oh map gentan ba w kòman pou fè sa tande. Se sèm nan wi pou m ta fè jere sa pou mwen.

Son premye ti sòti wap fè ou paka rate sa epi misye son bon bagay li ye ou paka rate nèg sa pitit. Humm antouka fòmasyon poum sòti kanmenm sa mesye Dye beni. Ebyen gade kòman ou ka jere bagay yo m konnen tout bagay gentan nan menw depil fin baw li yo wap sòti a m konnen ou gentan prepare rad ou tout bagay wap sòti kanmenm. Yeah m prepare tout bagay tout bagay gentan fin fèt ok la se jou a map tann. Ok men ou konn sa wap fè pou mwen pitit depiw pa pou sòti nan randevou sa se relem pou banm zen. Moman sa moman sa telefòn mwen ap sou sonri ou konn rele m pafwa ou pa jwenn mwen. Mwen manke sa wi telefòn an konn di vibratyon ou pa jwenn mwen pafwa jou sa telefòn mwen ap sou sonri pou m tann lè w vini pou di m kòman tout bagay te pase. Mwen ap kode pafwa tou cheri. Ah wi ok cheri pa gen bòzen. Oh banm banm tout zen pa pa rate anyen. Non m pap rate anyen map ba w tout bon zen. Depi misye fon ti flay se pou di m sa. Yeah map gade pou m wè kòman kòman lap parèt sou mwen paske mwen m pap mande l. Kòmansman m pa ka mande l. Non, misye s on bon flannèl ye, li pap tann, li pap, li pap tann ou mande l. Byen, ok. M ta swete sa. Humm, li pap tann ou mande l, li pap fè erè sa a tou. Ok, baby, ann kite sa pase. M gon bagay pou m di w. Oh, m pa konn kijan w pral pran sa.
Non, sa depan de sa l ye a, cheri, ou ka pale avè m. Mete w alèz sa ke m ap pale.
Se pa yon bon nouvèl non. Sa k pase?
On fineray, antèman?
Ou konn zanmi w lan vin koze avè m. Son blag, apa nou tou lè 2 ap griyen dan nou. Nan, ou serye, wè bon men Bitsy a pa menm konprann sa w di a, wè sa vle di kòman zanmi m nan vin pale avè w? Li vin pale avè w nan ki sans? Li vin koze avè m, li mande m fanm. Li di si m pa ba l fanm l ap vin di ke se mwen k ap koze avè l. Epi ban m di w yon bagay.
Ou konnen baz mwen de kondisip de klas mwen depi lontan wi. Depi lontan wi. Epi wap vin di m sa la. Sa vle di mwen se mèt menaj ou. Ou plis kwè zanmi w lan ke mwen menm ka fon gwosè manti sa sou zanmi w lan? A cheri, m pa kwè. Gen lè w pa renmen nèg la epi ou jès ou pa renmen misye kòm zanmi m paske ou konnen m avè w epi bon se jan misye tap di dènye fwa nou te rankontre a li tap di jan m te ap pase fi lè nou te nan lise a ansanm ou gen dwa M panse misye pral fèm tounen menm janm te ye avan lontan an. Poukisa pou m ta fè gwosè manti sa? M di w moun nan ap mand li mande m fanm kounye w di konsa se se manti map fè? Baz mwen zantray mwen baz mwen an wi m pa kwè. An se pou li wap pran?
Non e pa pou li map pran but m pa kwè fò de'm ta rankontre misye ou serye e pa. Non jou jan wap jan wap fè a genlè genlè se lik fanm ou an e pa mwen menm paske pou jan ke mwen an nou la ansanm lontan m vin di w yon bagay ou li ou pran pou mwen se pou li wap pran talè
ou serye de sa w di a
non m pa serye paske wè map ri non paske pafwa nou konn dyaloge bagay sa yo bòt m pa kwè se youn nan pwenk ou yo e pa pwenk nap fè la paske m pa wè. pa wè moun kap fè video a la non. Non fòm ta mande èske ou wè kamera la pou wè tout sa map fè.
Paske m tou zanm ou lan pou mande m li menm mande pou m kouche avèl. Cheri pandan nou relax nan pool la nan bon ti djikouzi la nap relax nou la e sa w vin dim la a? Men cheri èske m te toujou di ou antre nou pa gen sekrè pa vre? Non nou konnen pa gen sekrè la evan sa. Ok si zanm ou lan ka vin derespekte m konsa m oblije vin di w sa.
Ok. So e pou yo ap pran, Mwen non, pa gen pa gen pwoblèm. pwoblèm. Men sa Pa map gen wè, pwoblèm. mwen sa map fè, mwen gen pou mwen rankontre misye. Epi, m pral pale a misye sou sa pou m wè sa w di a se verite. Ou konprann? Map gentan fon 10 minit dòmi. Mwen m gentan fon 10 minit dòmi, bebe. Ou pap dòmi avè m? Ki dòmi sa? Bon mwen avèw gen dòmi. Bebe m fatige. Fon fon ti kouche bò kot ou. E ok.
Dako. Pa de bon zanmi m nan Smith ki fè bagay sa, m pral keksyone misye. Non, m pa voye w pou al di l sa. M jis di m sou men sa l di m, men m pa di w pou w al di l sa. Gade, bagay la chanje kounya la. Talè ou t ap di m m ap pran pou li, kounya la m vle al keksyone l w ap di piga m fè sa. M pa konprann. Ok la sa wè

Smetri kondisip te klas mwen wi. Zantray mwen wi. Ki di ou ou dil vin koz avè w. Ou renmen ou renmen misye plis ke mwen oubyen ou renmen m plis ke misye. Non cheri ou avan but imajine w. Ok but fòk m jere vi m tou. M di w non pa al di l sa. Tande cheri tande m.
Ou madanm mwen misye se zanmi m pa vre. Ou di m yon bagay, ke misye vin koze avè w, tandiske misye konnen e madanm mwen ye. Pa vre? Kounye a la, m vle al keksyone l, w ap di piga m fè l. Ki sans sa vle di, e poukisa w vin di m sa la? Lè w al di l sa, li vin, ou li vin gentan konnen ke se mwen ki vin di l sa. Li vin peye yon vakabon vin tire m. Kounye a, sa w pral di? Bon, cheri, imajine w, sa vle di ou, ou, ou renmen l. Sa vle di, sa ou di a, gen yon bagay ki manke, paske si m pral keksyone misye, li di m non. Kòman sa m di an manke a? Non, paske, fò de nòmal pou m ka al keksyone misye. Paske se madanm mwen m bezwen konnen ki ide misye gen pou vin pale avè w etan donne li konnen se madanm mwen ye, li pa fè sans. Sonje m di w non. Sonje m di w non. Cheri banm di w yon bagay e gason m ye m pral mache sou misye ou konprann m pa jwe ak misye map jwe ak misye kanmenm. Wè e lakay mwen m pap envite misye ankò paske se lakay mwen e sa fè m te vin envite misye lakay mwen. Pou l te vin wa madanm mwen pou m te ka fè l konn kiyès ki madanm mwen epi se sa pou misye fè m non pa pran konta misye e si m jwenn misye si misye pa vin pale avè m avan se tande tande si misye pa rankontre m avan se mwen ka jwenn misye kote m jwenn la n ap jwe zòm pèdi wi. Jis kraze zanmi an fini bon m ap oblije al di men sa m di men sa m di men sa ou oblije al di men sa m di jis pa pale avè l ankò pa rele l ankò fini ansanm avè l jan w tande a non m pa non m ap jere sa m ap jere sa ou pa pran pè ou wè la nou nan. Nou nan jikuzi nou la nap relax si w pa bezwen wè sa fè tou bay sa vag tou bay sa vag map jere tout bagay I got this don't worry.